Sak pase kijan nou ye nou anfòm bon m swete nou anfòm paske m wè menm imaj ou a se m anfòm ok m anfòm m oblije anfòm paske m paka vin pale de album klass la pou m pa anfòm anyway avan nou kòmanse nou pral pale de album klass la janm te pwomèt sou paj facebook mwen m di ke Album sa poum pale de li fòm fin tandel ok fòm fin tandel ok I have to be hyped up to talk about it fòm fin tandel se kòm ta di w se nan yon fèt ou pwale fò prepare w pou fèt la psikolojikman palan ok fò gen tan ap tande mizik lakay ou fò gen tan ap mete yon bon tafya nan tèt ou si w bwè wi alò mwen menm m pa bwè. I'm not a big drinker so I'm a social drinker Anyway M se Imaj Loisir once again depi andedan studio Radio Panic la isi a New Jersey Nou pral pale Nou pral pale de album Klass la Ok sou depi sou paj Facebook mwen an m di ke album sa se pou yon album ke m bezwen script pou li Ok I have to freestyle Se sèl fason sa poum santi ke map di sak nan sam vle di a. M pa ka chita kòm si m ta di w poum ap li yon telepromptè ki limite m poum pa ka di sam bezwen di yo. So m pa ekri script, m pa prepare anyen, map vin freestyle. Album Klass la genyen 8 mizik sou li. Dayè banm ranje chapo m byen pou banm ranje chapo m byen pou nou ka wè figi mwen ou konprann album klass la genyen 8 mizik sou li 8 tracks ok m pa achte album nan m pa soti deyò al nan CD store pou m achte album nan m te vrèman fristre lè album nan pat sou itunes ok m pale anpil lòbèy paske album nan paka ap soti pou l pa sou itunes ok big mistake. E m ta swete nèg yo pa fè erè sa ankò. Anyway, albòm nan genyen 8 mizik sou li. Tit albòm nan, fò nou kòmanse pa tit albòm nan, se Ret nan liy ou. Se tit albòm nan sa. Yon albòm ki gen 8 mizik sou li. M di nou sa deja m pa gen script. Se pa li m ap li, se freestyle m ap freestyle. 8 tracks. Premye track lan se Bouche twou, Bouche twou vid ki se yon konpa dirèk, heavy konpa dirèk, gwo lòbèy ki fèt sou track sa a. Pipo depoze, Pipo fè lòbèy pou l fè a sou track sa a. Se yonn nan mizik ki pral fè anpil lòbèy nan Konpa Dirèk la. Pase sa li menm Richie pa vin jwe, Pipo pa vin jwe sou track sa a. Dezyèm track la, Blakawout ki se yon love track, dayè depi sou paj Facebook mwen an, m di grenn mizik sa a, I call it, I call the track a baby making track, why? Because. Because of the sweetness Track lan li sweet, li groovy Nenpòt fanm a gason kap tande grenn mizik sa pandan yap fè love you gonna get pregnant That's a given Wap ansent fanm nan Pa pran chans a pou al kouche avèk yon fanm pou ap tande grenn mizik sa Iman Joazy say so You gonna get her pregnant Anyway, bèl track pipo depoze, pipo fè love Pipo a li menm, bon. Map al pale de pipo kite mache avèk track yo Ret nan ligne ou ki se tit album nan. Bèl grenn mizik konpa dirèk heavy ou konn tande konpa dirèk heavy se konpa dirèk konpa dirèk se pa bagay kèhèk kèhèk ti mesye oo ti mesye konpa love yo ap jwe la se bagay granmoun ok se bagay granmoun ki fèt sou track sa la pipo fè lòbèy poul fè an. Katriyèm track lan se klike sou li klike sou li an sou se yon love song li ye nou deja konnen love song yo yo pral fè album nan mache so pa gen manti nan sa son bèl grenn mizik pipo ankò depoze sou li pipo a li menm salye li misye misye son atis misye son atis san prezantasyon li pa bezwen moun prezantel nan konpa dirèk la depi wap pale gwo chantè nan konpa dirèk la ou pa site non pipo yo sipoze flank ou nan prizon. M fini sa m di a wi. Anyway, senkyèm grenn mizik lan se kout papa. Bon Richie fè afè pal li menm e wè grenn mizik sa kout papa a. Richie tande byen maestro Richie. M konnen wap gade video blag sa a paske yap fè w gade l. Wè grenn mizik sa granmoun. Se menm konsèy sa m te bay nèg Harmanik yo nan dènye album Harmanik lan. Se yon album ke m kwè se Mikaben chante. Se yon grenn mizik m kwè ke Mikaben chante. Yo pa tande konsèy mwen. Wè granmoun banm di yon ti pawòl. Pa gen dance nan konpa direct la. A serious mistake. Non pa, non pa k vin avèk dance. Ou wè gen mizik sa maestro Richie, m konn son nèg entelijan w ye. I know you mean business, listen to me, listen to my advice. You see this track? What you gonna do with it is this, w ap pran grenn mizik sa granmoun, m pa konn si w ap bezwen edite l, men w ap bezwen. Pou pwodwi yon dance video avèk li granmoun. Yon dance video. Paske li enpòtan. Wap pran fanm ki konn danse, ki gen bèl koregrafi granmoun wè. Tande byen sa map diw la wi. Wap pran yo, wap fè yo danse track sa. Pou yo vin avèk dance moves. Pase banm yon bagay, dance yo lè moun ap gade dance video a sou televizyon non sèlman lap enjoy moun yo kap danse a, lap eseye kopye koregrafi an. E tout sa li menm son fòm de pwomosyon li ye pou albòm. Grenn mizik sa a, grenn mizik ki rele kout papa a, se pa yon mizik. ki pral fè album nan mache non byen ke tèks lan se sa ok se pa yon mizik se pa yon mizik ki pral fè album nan mache non men ou kapab itilizel pou fon lòt baga avèl èske ou konprann sa map diw la granmoun ou ka itilizel pou fon lòt baga avèk li alò wap pran den mizik sa granmoun wap wap pwodwi yon dance video avèk li Epi ou lagel poul fè lòbèy. Dance video a li pa bezwen long non. An nou di 3 minit oubyen 4 minit. Ok. Se yon fason lòt bagay wap pote nan mizik la ki pa genyen. Ki pa genyen. E track sa son dance track ke li ye. Èske ou konprann sa map di w la granmoun? Anyway an nou mache. Sizyèm track lan lanmou pafè, love, sa son klasik. Se Pipo ki depoze sou li. Klasik! Mizik sa se pa, grenn mizik sa se pa yon mizik woy woy, se yon mizik klasik. Ou konn sa ki rele yon mizik klasik? Lè dimanch, lè m ti moun piti m ap leve, m ap leve Gonayiv, chak aprè midi ou fin manje, ou fin manje e e e e de ou fin manje sa yo rele dine a. Dine an Ayiti nan kilti pa nou, nou gen dejene, nou gen dine ke nou pran a midi, epi nou gen soupe ke nou pran aswè. Dimanch apre midi, lè w fin manje, dine, lè w fin dine, ou dwe chita, w ap fè syèst, w ap tande grenn mizik sa. E sa k fè m di w, se yon klasik li ye. Se pa yon mizik woy woy li ye, Lanmou Pafè a. Setyèm mizik lan, se Respekte Fanm. Bon, wè grenn track sa a? Se yon drinks ak rabòday li ye. Rabòday avèk, rabòday slash e, e rap kreyòl. Nan yon sans. Yon ti rap kreyòl tou piti epi sa son track, son track rabòday li ye. Kote limena yo avèk bredjenn yo pral renmen track sa. Pral renmen track sa anpil. Richie pwodwil pou yo. Epi 8 tièm track lan ki se Joyeux Noël on track de on track de sikonstans ki fèt pou pou la Noël so sa son sa son grenn sa se yon grenn mizik ki pral ki pral itilize anpil sitou lè moman Noël rive. Ok yap jwel anpil. Anyway mizik lan e album nan an jeneral li gen 8 track sou li jan mwen te di avan an e tit album nan se ret nan liy ou. Bon kisa mwen menm Imaj Razil m panse de album nan. Album sa son album lòbèy li ye. Son album tèt chaje. Se yon hit se sa ou kapab rele yon hit album. Se pa yon album Richie avèk Pipo avèk lòt mesye pral bezwen fè anpil travay pou pwomosyon l. Menm lè animatè radyo ta vle bòykote album sa a, paske bon, ou konnen jan bagay la ye, jan nèg yo fè biznis lan, depi ke ou pa, depi ke djaz pa fè mouvman avè yo, pa jere yo, yo pap pale de album. Bon Iman Jwazi pa konsa. Iman Jwazi pa konsa depi ke album, dayè se mwen, mwen k achte album mwen. Em pa bezwen djazz voye album ban mwen that's my way to to support the artist paske it's not easy to produce to produce an album so that's my encouragement to them ok mwen achte album nan e sak fè lè album nan pat sou itunes I was very very I was very uh I was very heated paske album nan paka soti pou l pa sou itunes paske mwen menm m pa nan ale nan afè cd store al achte album m pa fè bagay sa e si yon atis ou panse wap met album deyò ou pa metel sou itunes Iman Jwazi pap genyen l. Sa son bagay garanti. E m pap gen pap pale de li. Album harmonik lan deyò m gen m pale de li tou wi m pako tande l. Se album Richie a. Ou wè album sa a? Premye fwa m tande l. Se pou yon album ki bezwen pou pouf anpil efò avè l. Premye fwa m tande album nan m di bon album sa son hit li ye. E album nan rete on heavy rotation. Gen grenn mizik konpa dirèk yo menm, grenn mizik konpa dirèk yo rete on heavy rotation. Sitou mizik ki rele Ret nan liy ou an, Ret nan liy ou an avèk Bouche twou a. Mizik sa yo, konpa dirèk heavy yo ye wi. E yon nan bagay mwen renmen nan album sa a, ou konn wè gen yon seri de album se mizik love ki fè album mache. Donk, Album sa non selman mizik love yo pral fè album sa mache, konpa dirèk heavy yo se sa nèt, konpa dirèk heavy yo konpa dirèk lou sa yo rele sa yo rele konpa lou an se sak pral fè album li pral kontribye nan fè album sa mache bon mwen menm se album lou yo ki rive sou mwen se grenn mizik lou yo ki plis rive sou mwen m pa di love yo pa sa non love yo fè efè sou mwen wi men konpa dirèk ki jwe sou album sa tonnè boulem se konpa dirèk grenn pete konpa dirèk grenn pete. E sak fèm salye kouraj nèg sa yo e sa nèg sa yo fè sou album sa Richie, Pipo avèk lòt atis yo ki pwodwi album sa monchè se sa se sa li ye se sa nèt nan an nou pale de klass. Wè klass tande byen kounya se Eman Jwazi kap pale la a nèg yo pa banm lajan m pale non m di non sa deja mwen menm se konpa dirèk lan mwen menm map eseye trè map eseye ede avanse ale pli lwen wè klass son djaz Richie konn sa lap fè a Richie is a business man. Richie is a businessman gade klass non sèlman album sa son album ki pwal kase moun deyò a Tan djazz sa sou stage gade stage gade klass sou stage klass pa pran nenpòt mizisyen paske ou konn jwe ou mèt ou mèt te pi gwo mizisyen ki genyen nan biznis sa depi ke lè w rantre nan djazz la paske Richie li menm li se sa yo rele having a motto. Ok e business man ok nèg ki gen nèg ki etidye business yap ka konprann sa map di an la Richie he has a vision for that band ok that's why I say this man means business. Gen yon rezon k fè moun ap mache dèyè djaz sa a. Djaz sa a it's easy it that's an easy sell ou pa bezwen fè anpil efò avèk djaz sa pou vann li pou vann Jan djaz ap prezante look djaz la. Ou wè kiyès yo pran ap jwe gita akonpayman an lè bèl kòd fin soti an. Ou wè kiyès yo pran ap jwe gita akonpayman an. Se ti Jeans, se ti Jeans New Jersey wi. Jeans ki te bò isi a la avèk mwen an, a avèk nou la nan New Jersey a wi. Gwo atis. Gon rezon k fè Richie pran l. Gad, ou wè Jeans fit djaz la. Se pa pou di on moun depaman wap vin pran vin mete vin mete sou djaz ap vin gaspiye tan moun paske gon rezon k fè l wap tande ti medam yo fou pou klass se pou bay pou bay plezantri the band looks good on stage that's the secret alright so si that's why I say from a marketing standpoint Richie is Richie is is a brand ok Richie is a brand. Se nòmal pou wè djaz sa a li rete yonn nan top band in the business. Gade, nou menm nèg sa yo kap ki gen pou pou ki gen pou mete album deyò bon Hamanik mete album pal la deyò deja m pap pale de Hamanik paske sak deyò li deyò deja ou paka rantre l Disip ou gen pou mete album deyò Nu Look ou gen pou mete album deyò T-vice ou gen pou mete album deyò mesye tande byen sa map di nou la ou wè album Klass la? Si n panse nou pa gen bagay nan men nou la deyò a la ki pou vin fè lòbèy, retounen al travay. Retounen al travay, retounen nan laboratwa a al travay. Al al travay, al al met engredyan nan mizik nou yo. Pase albòm Klass la pa vin pou jwe. Klass pa vin pou jwe avèk albòm sa. Se yon albòm pete grenn li ye. Se yon albòm pete grenn li ye. Ou konn sa k rele pete grenn? Pran grenn nèg la epi bust it open. Son album pete grenn li ye Imaj yo a se se sou Ok Se sak fè Richie vin nan batay Li konnen album avan an Disip kale Disip vannenl la Sa pa gen manti ladann Gazman soti yon album pete grenn janm te di avan M fin tande album disip la once Ok That's it That's it for That's all for me. M pa bezwen tande, wè gade, m pa bezwen tande yon album de Hermie 2 fwa, 3 fwa, 4 fwa, 5 fwa pou li rive sou mwen. Si w wè m bezwen fè tout efò sa yo avèk avèk yon album, ou pase akote. On the very first time, I should feel the hype. Si m pa santi m hype top, bagay yo pase mal. Pase m pa m pa yon nèg ki pral chita ap yo bezwen peye m pou m pale de pou m pale de album. Sam santi a se li m vin di. Si son si si si son bagay sub par ou mete deyò, map di album sa se yon album sub par li pa li pa vin fè anp li pa vin fè okenn efè sou makèt la. Si sou pwè sou pwodwi yon album pete grenn, map di album sa se yon album pete grenn. Janm te di pou album disip lan dènye album disip met met disip mete deyò a se menm bagay la la a map di album pou album klass la. Sa map di a la se menm bagay m te di pou album hama ham pou album hamanik lan wi dènye album se se pa dènye album sa la a non dènye album avan an. Depi m fin tande album sa once, m di ah Harmonik nan batay. Koulye a bon, Harmonik pwodi yon album ki nan nivo Jere m nan. Efektivman sa m te di a se sa wi. Album sa pa fè lòbèy. Li pa eklate makèt la. Lè m pale nou fò nou antann de paske Imaj Wa Zil se yonn nan nèg, m pa di se sèl mwen menm non. Yonn nan nèg yo pa peye pou ap pale de djaz. Se sa k fè moun tande m. Paske sa m ap di a e verite l ye. Se pa Imaj Wa Zil is not for sale. Pa gon nèg nan biznis la kap pèmèt di yo janm ba Imaj Jwazi yon goud nasyonal pou Imaj Jwazi vin pale de album li. Alò se pou vou dir ke mwen menm map pale verite. Ok. Map pale verite. Map pale an fonksyon de konsyans, an fonksyon de talan, an fonksyon de pwodiksyon, nivo de pwodiksyon. Anyway. Bel album album pete grenn. Album sa li pa bezwen anpil pale anpil pou li se sak fè se byen malere m pran m pran tout tan sa yo la poum vin pale de li men se nesesè sak fè m di non m pap vin m pa bezwen ekri script m pa bezwen ap li on telepromptè poum ap vin pale de album sa paske map santim limite album sa se poum freestyle poum di sak m vle poum pale poum pale tchanpan pale lòbèy sou li. Son album ki merite sa. Bel travay. Richie congratulations. Pipo bravo. Pozo koman rele ti ki voice lan JP bon bagay wi bon bagay JP poze Nixon se konsa misye rele Nixon Nixon Mezidor bassiste lan se sa. Bon Richie ankò yon fwa mwen tire chapo nan tèt mwen m salye w granmoun ok you you have proven yourself in the business period sak fè mwen retire chapo m salye sa w ap fè nan business lan granmoun se paske se pa lè w ap se pa lè w mouri pou moun ap pale byen de ou Pipo M retire chapo nan tèt mwen granmoun gwo tonton atis ki la Pipo Richie djaz sa konplè djaz sa konp plen tankou son ze li pa bezwen mèd ankò pase Richie that motherfucker is too smart for the for the business this dude is a beast he knows what he's doing e sak fè. Fanatik klass yo nou met mache fè djòlè avèk lestomak nou bonbe, nou gen djazz. Se sak fè lòt ti mesye yo m pa konn sa nap fè. M pa konn sa nap fè. Se pa sèl se pa ke mizisyen an bezwen konn jwe fò non kap kap vin fè bagay non. Fò lè lè moun ap gade mizisyen djazz lan sou stage, fò moun ka mache dèyèl. Ou pa yon dal vye granmoun kap vin betize, yon dal nèg san look. I've been fucking jwe no fucking band what can you expect? People are not going to follow you that's the way it is you have to be business minded ok anyway ankò yon fwa bèl album ou menm ki pako achte album nan al achte m pa konnen sa wap fè wap jwenn ni nan CD store ni you. Wap jwenn li sou iTunes, m kwè li sou Amazon tou, li tou sou CD Baby ok, go get yourself a copy you will not regret it Imaj Wazil diw sa ou pap regrèt li, e sa m di a e pa ke nèg yo peyem non m di w sa deja e se sak fè nèg ap dim frekan m pale an granmoun paske m pa gen kòb nèg nan menm mwen menm ok m mèt tèt mwen. Pa gon nèg ki voye yon goud nasyonal ban mwen pou sipòte radyo panik. M pa bezwen sa. Dayè non, non, non pa gen pwoblèm sa non, non, non menm. E sa k fè nèg ap di m frekan. M frekan vre wi. Konn sa k fè m frekan? Paske pa gon nèg ki mete lajan nan pòch mwen. Pa gon nèg ki di m a Jwaze kenbe sa nan men w m jere w. M pa nan frekansite sa. E nenpòt nèg ki ta oze fè yon frekansite konsa m ap avilou. M pa fè bagay sa mwen menm. M pale. Sa m santi. Ou pwodwi yon bon bagay, m ap pale byen de li. Ou pwodwi yon tchanpan, m ap di yo tchanpan li ye. Ou fache, koze k gade w. Fache nan, fache nan, fache nan kanson w. Anyway, m pa t vini m te fè tout palabre sa yo, but li te nesesè. Al achte albòm nan, al pran albòm nan. Ok pa ese bootleg album nan pa fe sa ok pa fe sa e pa ese ap mande moun si yo ka ba w yon kopi ok di do album nan pa menm janm vann chè sou itunes m kwè se 7 dola something about 8 dollars not even ok get yourself a copy encourage this guys because that's a high level production ok so that's my way to encourage them so I went out of my way and purchased the album. Period. M peye 8 dola m nan mwen menm m achte album nan. Album sa se pa yon album m ta sipoze vann 8 dola selman non. Li ta sipoze vann 10 dola. Bon etan done ke etan done ke se 8 mizik li gen sou li m ka konprann sa. Ou konprann? Antouka bèl travay, bèl pwodiksyon mesye m bat bravo pou nou. Konpliman. Fòk fò nou ta nan kè m pou n ta santi jan m kontan de album nan. M di w album sa se li selman m ap tande. Bon wè lè m fèk ap tande album sa se kondi m ap kondi. Ok m gen headset mwen nan zòrèy mwen e pen nan e mizik la e album nan ap jwe sou sou sou sou telefòn mwen sou iphone mwen m diw monchè I just cannot I just could not stop listening to it so again al pou album nan ou pap regrèt se te imaj ou a zen m pat bezwen te pale fè tout pale anpil sa yo album nan pa pa bezwen tout pale anpil sa yo pou m konvenk ou pou wap pou wal sipòte misye bon li te nesesè pou li te nesesè Li te nesesè pou nou pale de nivo atistik, nivo de pwodiksyon k ap degaje sou albòm sa. Se te Emmanuel Joazil once again de pu andedan Studio Radio Panic lan isi a New Jersey. A la pwochèn. Pwochen albòm nou pral nou pral pale de li, se albòm Hamanic lan. Nou gen albòm nan, but nou pako tande li. Fò n chita pou n tande albòm nan pou n vin pale w de li. Paske nou menm nou pa vwe nou pa renmen fè voye monte. Lè n pale se sa k fè. Lè n di yon bagay ou mèt al repete l. Ok ou met al repetel. Ou met al la bank avel. Se pa djole non. Pase m di nou sa deja Imajwazi pa gen lajan neg nan menl. Pou lap pale de album. Pou lap pale de jazz. Ok anyway. Pataje video a pou lot moun kapab jwenn mesaj la ok ki enpresyon mwen menm de album klass la. Bel album gwo tonton album album pete grenn. Imajwazi se sou. A la pwochèn. Babay.